Bon mezanmi sa kap fèt sou detay news nou retounen ankò avèk anpil news avèk anpil aktyalite sa kap pase nan peyi nou ayiti e ansanm avè nou la se RJ nou vin pote yon ti nouvèl pou ou e nou vin fè w wè imaj e nou vin fè w tande e sa kap pase e nan peyi nou ayiti bon aktyèlman la nou konnen e e e tit Konba Ayiti a, se bwa kale l ye. Nou pral fè yon ti pale de sa. Men ta sanble, anvan n antre nan manman penba a, ta sanble ke yo jwenn pitit Izo a. Ta sanble yo konn pitit Izo a. Gon yon operasyon k pral fè sou sa. Yo pral mennen envestigasyon sou sa. Pou yo konnen sa k ap pase. E gen kèk bagay yo poko ka met nan lari tou. E sou sous mwen, e nouvèl mwen ban mwen, gen bagay yo poko ka met nan lari tou. Men ta sanble, yo konn pitit Izo a, yo konn manman pitit la, yo konn kote timoun nan rete. Men gen envestigasyon kap mennen pou yo ta rive sou timoun nan. Ak tout Izo. Bon aktyèlman la, pandan nap pale a la, e sa kap fè aktyalite a, se nan Okap. Anpil jèn gason t al mawon nan Okap, jèn fi, jèn gason t al mawon nan Okap. Pèp Okap la leve kanpe, pèp Okap la di sa pap fèt e pèp Okap la met men sou yo. Yo remèt yo bay lapolis. Bòn chans pou moun sa yo, lapolis te gentan rive men se pa sa. Yo t ap boukonnen yo, yo t ap fè babekyou ansanm avè yo. Yo tap fè poul boukannen ansanm avè yo. Se gran chans pou moun sa yo, lapolis gentan rive, sa fè yo pa met kawoutchou, pa met gazolin sou yo. Men se pa sa, yo tap mouri. Apre sa, sa kap fè aktyalite ankò, nou pral wè kòman pèp la nan lari a, kòman pèp la kontan pou viktwa sa yo pote a. Kòman pèp la ap jwi, pase pèp la te swaf sa anpil, e kòman pèp la jwaye ak lapolis, e sa fè m fyè pou m wè jan pèp la kontan, jan polis yo ap fè travay yo nan peyi a, ti mesye, jèn ti medam yo kenbe la, popilasyon an kontinye bay bra kale.

Ap di va fè foto an nou kisa nou ye. Nan zon nan nou vini la nou pou da bay ban nou chans sa ou. Sa se vòlè ki vin soti pa ou pwes yo vin koupan yo ka vin nan ou kap. Yo pa ka fè Nelly sa yo se ganstè yo nou pap kapab okap nap mouri nap mouri okap si tou kote nou rive ala nap mouri pe la bann vòlè epa konsa nou ye lè nou vini pran pòs dosi lan nou nan kay lala men nan ki kay yo vin sere ala men ki kay lala yo vin sere. Men kay la yo vin sere laden lan meli meli rezo sosyo pa bay wè nou nap mare zye nou meli.
Yo poko jou leve non papa.
Mezanmi Nou konnen nou konnen polis yo kap se polis pa opres ki nan pati pou yo kapay kapay pran kòb nan men nou e pa e pa nèg pa opres yo kapay kap ban nou aksè nèg nèg okap pa ban nou aksè non men yo wè jèn fanm kòm jèn gason men yo men yo Eyo. Yon pe yo kap nan vivi. Yo kap la yo pa ban nou chans non. Li pa fè fot an nou ankon. Kolon kolon.
An wè m 14. Yo vwe l banm. Yo di m 14. M pa konnen non. Tou le 4 moun ki vwe l moutre m yo di nou vwe m 14. Fè sa m di la yo di m nou vwe m 14. Teleskop tout bagay. E.